Bonjou bonswa tout moun, byenvni sur ZPThaiti pou yon lòt bilten denfòmasyon, se avèk menm lanmou an, menm plezi an nou antre lakay ou pou n kapab vin enfòme w. Nou sòm le vandredi 26 janvye 2024, byenvni sou premye sòti jounal nou pou jodi a. Byen mezanmi, nou gen Ayiti ki ap tann fòs miltinasyonal la rantre pou l kapab jere kesyon ensekirite a. Nou konnen ke Ayiti ka fè fas avèk yon ensekirite ki anraje, sa fè plis pase 5 an kote bandi kontwole plis pase 80 pousan nan kapital peyi Dayiti. Pou sa nou gen PM Ariel Henry ki mete tout espwa l, tout fòs li, ebyen sou, ebyen fòs miltinasyonal la ki ta sipoze rantre an Ayiti, pou vin ede ebyen PM nan kwape gang nan peyi Dayiti. Pou sa nou gen kou siprèm nan peyi Kenya ki jije ilegal ebyen deplwayman ebyen polisye sa yo nan peyi Dayiti e tout swit aprè kou siprèm fin pran desizyon sa ebyen nou gen prezidan peyi Kenya ki se Williams Ruto misye deside Ebyen di konsa ke li pral konteste desizyon Lakou Siprèm pran pou entèdi deplwayman polisye Kenyen yo nan peyi Dayiti, li di li respekte eta de dwa men l deside konteste. Daprè Prezidan Williams, li fè konnen ke Kenya abitye kontribye nan ebyen divès misyon pou lapè onivo entènasyonal. Pami peyi sila yo li site Liberya, Souden e Sid Souden, Namibi, Koasya avèk anpil lòt peyi ankò. Ebyen nap tann kisa kap tonbe pandan Ariel Henry gen Bsap ki gen 25 mil òm, nou gen la polis nasyonal dayiti, nou gen e fòs lame dayiti men se e fòs miltinasyonal kel bezwen poul kwape gang nan peyi dayiti pandan se tan e jiska mètnan pa gen anyen ki di fòs miltinasyonal sa ap deplwaye nan peyi dayiti. Nan lòt bò mezanmi nan sa ki gen pou wè ansanm avèk jij Alduniel Dimanche ki ap fè revolisyon pou tout bon pandan anpil moun di yap fè revolisyon vrè revolisyon kòmanse nan kwape moun kap vòlè byen leta nan dosye CNE a nou konnen ebyen gen moun ki gentan pran kòd ki al lan penitansye nasyonal Gen moun ki kontinye pa gen dòmi nan je, pami moun sa yo nou genyen Michel Martelly avèk Joslèm Privè yon pakèt lòt ankò ebyen ke jij lan deside fè konjele kont bank sitwayen sa yo. Daprè jij Alduniel Dimanche ki fè konnen moun sa yo yo detounen byen materyèl leta o nivo de CNE. Ebyen nou genyen ex premyè dam peyi Dayiti ki se.

Ebyen ex premyè dam nan pat gen kenn tit poul te siyen kontra sa yo nan pwogram ki rele karavan chanjman pou sa jij lan mande pou yo kapab konjele kont bank madam Martine Moïse ansanm avèk tout lòt non sa yo nou sot site la ki gen ladan yo tout nèg ou konnen ki pase o nivo de leta ayisyen nan dènye 10 lane ki sot pase yo la ebyen jij lan ap frape se jij lan kap fè bon Bon jan revolisyon an pandan nap fè revolisyon tèt kabrit jij Adunel Dimanche ap fè bon jan revolisyon nan lòt bò mezanmi nou genyen ke mèt Evelan Fanfan ki se avoka Jeantel Joseph ki pran lapawòl e misye fè gwo gwo gwo deklarasyon daprè mèt Evel Fanfan se prezidan Jovenel Moïse se li menm ki te nome Jeantel Joseph e se yon lòt prezidan ki eli ki kapab deside revoke Jeantel Joseph. Daprè Evel Fanfan, Ariel Henry, misye pa gen kenn pwovizyon legal, misye pa gen kenn otorite pou l revoke Jeantel Joseph. E 25 mil sòlda, 25 mil ajan Bsap genyen yo, yo gen pou yo deplwaye pa twò lwen nan kapital la lè sa a Ariel Henry, Se manman pitit mare vant. Ann al tande Evel Fanfan ki se avoka nan sèl distri sèl distri Nòdwès la. Èske w konnen nan kesyon miz an kontèks la gen yon lòt kontansye? Èske w konnen mesye bsap yo, yo te fè yon demand a se gouvèneman paske yo te bezwen mete lapè nan yon seri de zòn ke yo di se zòn de zòn pèdi, teritwa pèdi.

Dok gouvènman pa dakò. Yo pa dakò. Dok bsap mande pou yo al jere kesyon bandi a, pou yo atake bandi yo, men gouvènman pa dakò. Yo pa dakò.
Dok e sa map di w, e sa map di w la la, sa dat de, de, sa dat de kèlke mwa, yo te di ke yo menm yo gen sifizaman de, de mwayen, yo gen sifizaman dòm pou yo aliyen pou ke yo mete mesye yo nan wòl yo. Ebyen, men mentnan, vous allez comprendre pourquoi. Ekoute. La menm mwen menm m fè le jeu des nuances paske mwen gen yon konpòteman militè en plus d'être avocat. Écoutez. Ok.
Lè w gen yon minis de la jistis, yo poze l yon kesyon, yon jounalis poze l yon kesyon, yo di li, yo poze l yon kesyon autour de kesyon par rapport a ensekirite ki gen an Ayiti. Minis jistis ou e de la sekirite piblik di w. Li di yo pa gen pwoblèm avèk Matisan, yo pa gen pwoblèm avèk Vilaj de Dye, yo pa gen pwoblèm avèk Maryani, yo pa gen pwoblèm avèk Kanaran. Konprann byen wi Louko. Yo pa gen pwoblèm. Minis jistis ou k ap pale. Li pa gen pwoblèm avèk Mòn Kabrit, li pa gen pwoblèm avèk tout zòn, tout zòn nò a jodi a ki paralize, alò e Latibonit fèt ki paralize. E lè yo mande, lè yo mande minis lan donk ki pwoblèm yo genyen, yo di veritab pwoblèm yo jodi a, Se Bsap. se Bsap. Wè, m te wè sa. Donk lè y ap pale de, lè y ap pale de kontwòl la, donk ou kapab konprann, donk moun yo gen pwoblèm avè l, se gwoup yo pa gen kontwòl. Trè byen.
Èske w konprann sa m ap di la? M konprann trè byen. Se pa yon nyans, se pa yon nyans inosan m fè la non.
Sa vle di ke peyi a dwe pran akte de sa. Donk moun ki gen moun. Sè sou rekonesans tasit de legzistans de gang. Men, men a fò fò al gade kiyès ki federe yo, kiyès ki fè yo, kiyès ki finanse yo, kiyès ki antreteni yo.
Donk se di a se leta e nan yon rapò de Nasyon Zini ki etabli sa.
Donk sa vle di ke nou nan yon sitiyasyon.

Il y a un principe qui appelle effectivité. Louko, kiyès moun jodi a ki ta nan lapolis, kiyès moun ok, alò gen yon ti blag yo bay, e alò se se rat ki te wè ke te gen yon pwoblèm avèk chat. Epi yo di, E pou chat sispann manje nou, an nou al an nou mete yon klòch nan kou l. Ou konn veritab pwoblèm nan? Rat yo di, Kiyès ki pral mete klòch sa nan kou l la menm? Se kiyès? Donk Ariel Henry, ki moun li pral voye al pran badj sa yo? Kiyès li pral voye al fè bagay sa yo? Lapolis? Ou konn konbyen polisye ou gen jodi a la a Louko? Nou genlè pa konprann nan eta peyi a ye la a. Wè.
Ou panse ke bsap li an kantite siperyè donk an tèm defektif donk fas a lapolis?
Non sèlman bsap an nonb siperyè an tèm de, tande byen wi, an tèm de kantite. e an tèm de kalite.
Paske anpil nan nèg ki la yo se de nèg ki se de zansyen militè ki te gen de taktik, ki gen yon seri de bagay. E se sa m konprann ki fè ke dans ce complot contre Haïti, il a été toujours interdit a bsap pou yo rantre nan kesyon ede avèk pwoblèm ensekirite a. Yo te toujou entèdi bsap pou yo pa antre paske yo te ka bay anpil pwoblèm. Pale de yon pon kò ki gen 25 mil moun.

E pou yo pa retounen a lòd konstitisyonèl, donk fòk toujou gen ensekirite,
fòk toujou gen teritwa pèdi, fòk toujou gen de fwaye kote ke mesye ki gen zam nan men yo, tande byen wi, paske kesyon mesye ki gen zam nan men yo louko, se nan maten deba m ye m ap di l, e mwen menm kòm yo pa ka voye envitasyon ban mwen mwen menm. Ou mèt pale, ou mèt pale, ou mèt pale. Tande, men.

Ap poze nou menm tou nou poze li si an kote besap jwenn zam.
Bon mwen menm mwen panse ke e la e kesyon sa a direktè jeneral la ka reponn ou. Ok dakò dakò. E e non non non tande tande mwen menm pa pale a lang de bwa yo tout moun konnen il ya gen yon sikilè gen yon sikilè ministeryèl. Ok.
Ki òdone ki te òdone a besap la. Ok.
Pou ke yo regroupe. Tande byen wi. Paske gen mansonj lan peyi a. Kom si pou yo fè Bsap la pase tankou move bagay. Trè byen.
Gen yon sikilè de ministeryèl de yon premye minis ki otorize le direktè jeneral. Ok. Pou ke yo rekipere tout zam de fèt e ou de dwa, pou ke yo rantre kòm patrimwàn de leta.
Ou sezi byen sa m di a wi? Ou klè, m dakò wi, m dakò wi. Sa vle di ke, lè ou di de zam, ban m eksplike ou sa sa vle di. E se te yon bon mwa, se te yon bon mwayen pou ke nou te fè yon kontwòl de zam k ap sikile de manyè anachik nan peyi a.
Gen yon nèg ki rele Ti Pòl pa egzanp, li gen yon zam nan men l, an nou di zam nan ilegal ou watèvè sa li a, li deside rantre nan Bsap.
Jou ke li rantre nan Bsap la, li rantre li bay non l, li bay prenon l, li di kote l rete, li bay nimewo telefòn li, li bay non madanm li, pitit li, eksetera, li di m gen tèl zam. Li deklare zam nan a Bsap.
Li di men tèl tip zam, men tèl tip zam, men tèl tip zam. Èske ou konnen otomatikman zam sa rantre nan patrimwàn e byen Leta a? Eben.
Sa vle di ke si ou gen yon Leta ki t ap ba ou sekirite, pwoblèm dezameman avèk Bsap pou te rezoud li wi. Li t ap rezoud. Ok, m konprann. Sa vle di ke si moun sa demen maten li t ap soti nan Bsap la, l pap ka al ak zam nan non. Wi, li ap tou rete pou Bsap, pou Leta Ayisyen. Non men li di nan fòmilè a, li di sa nan fòmilè la. Ok.

ki pran an otaj yon pouvwa pandan 3 zan, yo pa fè absoliman ryen. E tan ap poze w kesyon nan yon konferans de près nou te gen, di m yon bagay ke mesye Ariel Henry fè, tout jounalis yo reponn yo di wi l fè anpil bagay. Li finanse gang toupatou nan peyi a. Donk ou konn sa sa vle di? Sa vle di ke tout popilasyon an rekonèt ke jodi a pa rapò a 7 fevriye a, tout moun klè, nou p ap renouvle, nou p ap renouvle menm yon. Menm yon segond de pouvwa a Misye Ariel Henry avèk ses cliques. Jamè! Pèp ayisyen an, pèp ayisyen an vle sekirite. Pèp ayisyen an vle trankilite. E, e, e, dyaspora a bezwen retounen lakay li. E nou pap, nou pap konplis avèk okenn moun k ap pete lang avèk moun ame k ap mete briganday, mete peyi a tèt anba. Louko, èske ou konnen avan yè la a, 2 moun k ap tranzite sou lamè a. Nèg yo tire 8 moun k ap tranzite sou lamè a ankò. Epi yo koupe tèt 2 maren. Ok.
Sa vle di ke sa pa bay minis jistis la pwoblèm. Sa pa bay mesye Ariel Henry pwoblèm. Ou konn sa ki ba yo pwoblèm jodi a? Se paske gen yon gwoup ki di yo pa dakò avèk modèl de gouvènans ki la. Donk, kesyon 7 fevriye a e klè pou pèp ayisyen, pou lansanm dè moun. Paske jodi a peyi a gen 2 kan moun. Moun ki nan vòlò, moun ki nan awousa, moun ki nan fè zewo tounen nèf, moun ki nan manmèl leta a k ap fè sa yo pi pito, gen de moun jodi a k ap sibi iresponsabilite ke y ap fè. Men sepandan, ban nou di yo tout, gen de nèg ki te nan leta a la a jodi a ki an difikilte devan lajistis. Pou nou di yo. De tout sela, de tout deriv ki ap fè la a, la jistis egziste ankò e malgre tou. E ke trè, trè byento, e de manyè ensesant, anpil nan yo k ap fè briganday la, k ap fè dezòd, yo genyen pou yo reponn kesyon la jistis, pou yo di. Poukisa pandan 3 zan yo pran pouvwa an otaj yo pa fè anyen olye yo ede peyi a, yo ranfòse kesyon tout espas kriminèl yo, yo ranfòse tout espas mafya yo e ke peyi a vin pi pòv, peyi a vin pi sal, peyi a vin pi nan mizè. Trè byen.
Ok, dènyè kesyon mèt Fanfan, ou konnen tout batay se nan lwès, menm si ke tout près peyi a bloke. Manifestasyon toupatou men Lwès la, anfèt Pòtoprens, Petyonvil, donk batay la se lalye sou Dèlma. Donk e avan 7 fevriye e bsap ap nan kapital la pa vre? A tande byen Louko tande. A tout direktè jeneral li nòmal. Tande Louko fè trè atansyon. Ahan. Y a une rhétorique du pouvoir dans la communication ki vle rezime.

Paske pèp la pratikman yo te aswafe de yon diskou ki te ka fè yo kwè ladan l. E de fèt aprè sa prizon, il est entré en Haïti epi li vin avèk yon pawòl de revolisyon epi tout moun abake. Ok. Se pa yon kesyon de retoke di pouvwa, se pa yon kesyon de Guy Philippe jan w di l la avèk Jean Tel men jodi a la tout moun se Guy Philippe y ap gade, y ap gade Jean Tel tou.

Yap yap kòmsi fè moun kòmsi yap di wi kòmsi son bagay de Guy Philippe nan se pa sa son kesyon nou pran 3 zan nan peyi a la nou pa regle anyen nou pa retounen a lòd konstitisyonèl nou pa gen yon CEP nou pa gen sekirite nou pa gen anyen okontrè se se se kraze enstitisyon yo vin pli kraze donk se pa dakò m pa dakò ke Guy Philippe le brave le brave Guy Philippe. Li vini, li pote yon soufle nouvo. Men, fò nou di ke te gen mouvman nan tout peyi a. Te deja gen de mouvman nan tout peyi a. Fò nou rekonèt sa. Te gen de leve kanpe. Mentenan, non sèlman vouzave aktyèlman donk lapò de Guy Philippe, de senatè Guy Philippe, men an e an plis, ou vin gen yon gwoup. Li menm ki se yon gwoup viktim ke yo sible pou yo kontwole, ke yo pa ka kon, yo pa ka arive kontwole pa rapò a kanal la, te rantre nan batay la e yo menm yo gen ti bagay nan men yo. Eben. Donk jodi a, Ariel Henry pa ka reyini moun pou l di pou l ba yo nouvo akò, paske l konnen kesyon bsap la pap dakò. Konprann byen sa Mexico la a wi. Donk se pou m reponn ou kesyon 7 fevriye a, pa gen 7 fevriye avèk kesyon mesye Ariel Henry. Kadi 7 fevriye, ou paka ou paka prevwa yon 7 fevriye avèk mesye sa a. Eben. Dakò, donk sa vle di setadi, donk an giz de konklizyon. Mwen menm pa ba w manti, se fòmil lan mwen vle klè sou li. Ok. E eksperyans mwen la kòm jounalis nan emisyon sa a ke m gen 6 zan m ap prezante isi an nan Radyo Eklè. E m wè ke mobilizasyon pa sifi sèlman.
Aa e wap pale. Mobilizasyon pa sifi sèlman. Wi men kanpe kanpe kanpe kanpe. Se sa m sot eksplike w talè a wi. Ok. Si se ta pou mobilizasyon, Ariel Henry t ap byen kontan avèk tout minis li yo, tout nèg jodi a k ap gagote lajan leta san kontwol. Yo t ap byen kontan. Yo t ap pase w nan tenten. Ou t ap ou t ap reyini tout pèp la yon kote yo ba w gaz, yo ba w bagay. Men jodi a, gen yon eleman k rantre nan jwèt la. Gen 2 eleman k rantre nan jwèt la. Ok.
Nou pwal lanse senatè Guy Philippe ki rantre nan jwèt la e osi ou gen eleman Bsap la li menm ki rantre nan jwèt la ki fè pè. Trè byen.
Enben ok donk 7 fevriye donk Ariel pap nan pap nan pouvwa ankò. Se fini pou misye donk se quelqu'un qui doit etre conjugue au passé. Trè byen.
Se si senp.

M pa ka di l enkapasite. M pa kwè mesye yo enkapab. Ariel Henry se yon moun ki byen fòme. Se pa li kapab li enkapab. E vle yo pa vle. Se vle yo pa vle. Yo pa nan afè kesyon sekirite. Yo pa nan afè kesyon retounen a lòd konstitisyonèl. Ils sont en train de d'executer un complot international pou imilye Ayiti, pou mete Ayiti nan yon kawo. E se sa wi ki fè li pran sa. Alò, nenpòt moun ki gen bon sans. Donk kounya jodi a ou te ka pran yon arete pou w di w ap revoke Jeantel. Lè w revoke Jeantel fò w pral pale avèk mesye Bsap yo. Donk yo tout ap, yo tout ap, yo tout ap soulve, y ap antre rebelyon. Dayè, dayè, le DG Jeantel Joseph, se sa m te kapab rele

Jothel Joseph se te lè l ki te pi, m te kapab di, pi konsibyan an. Se te lè l ki te vle bagay yo ale ou ti jan pi byen dan le sans de leta. De leta, trè byen.
Men malerezman, le premye ministre n'a pas su comprendre comment pou l fè le depasman ki l fo. Aprè 3 zan de pouvwa li rich se yon moun ki tap dòmi ki tap dòmi ki tap dòmi kay moun e e lèm di ka moun se pa pwoblèm moun kap dòmi ka moun genyen non men son moun kite nan yon pyès kay men jodia li milti milyonè bon avèk tout klik li yo donk nou konnen klik yo nou konnen yo anviwon 8 moun yo yo milti milyonè mpa gen pwoblèm avèk sa paskem pa gen pwoblèm avèk lajan men pwoblèm kem genyen se pa le senp le fè ke.

Paske lame pa la pou l bay un nonm sekirite. Lapolis pa la pou l bay un nonm sekirite. Lapolis la la pou l bay le pèp ayisyen sekirite. Trè byen. Konkli pou nou, Mèt Fanfan. Konkli pou nou. Avan de tèmine ou an giz de konklizyon, mèsi pou sèt entèvansyon. E kanta sèt kesyon de revokasyon, nou di Mesye Ariel Henry l ap pèdi tan l. Donk li pa ka revoke.

Tout sa ke nou genyen sou le plan jiridik pou ke nou mete mesye Ariel Henry an difikilte. Mèsi anpil, mèsi anpil mèt Evel Fanfan, m te kontan pale avè w jodi an. Se te plezi, e ke Bondye beni nou tout ki nan studio, ke Bondye.
Sou la kesyon jisteman Desizyon gouvènman an pou revoke, bon, anfèt sispann badjè ajan bsap yo, nou pale de revokasyon donk ansyen, anfen direktè jeneral bsap la mesye Jeantel Joseph, se sa le deba. Ok, trè byen, trè byen.
Premyèman, il fo pou reponn a sèt kesyon.

Deben.
Li se yon avoka gwo kontansye ki pandant paske direktè minis anviwònman te fè misye enjonksyon pou ke yo te retire ajan bsap yo sou kanal la e lè yo te mande ki motif paske sa yo te bay kòm motif sè ke le gouvèneman dominiken, le gouvèneman dominiken pa t dakò, e gouvèneman dominiken te gen pwoblèm avèk gouvèneman ayisyen an, e yo t ap fè presyon sou DG bsap la e pou ke misye te retire ajan yo. Trè byen.
Sa vle fè ke ajan bsap yo, e yo menm yo te di ke ye nan kan pèp la y ap kanpe, e ke si yo ta gen yon nòt fòmèl ki di pou yo retire kò yo, yo p ap kite, yo p ap kite, yo p ap abandone sit la. Trè byen, trè byen.
Donk, a pati de se moman, donk DG a ansanm avèk tout ekip li, e ke li te pou ke yo e yo pa t ka yo pa t ka mete an aplikasyon donk la lèt e korespondan ke yo te voye ba li. Donk sa se nan premye, sa se youn nan premye, la première, m te kapab di, kontansye ke yo genyen avèk DG a. Men pa bliye tou, nan dènye jou sa yo, gen yon leve kanpe ki genyen nan peyi a, e ke pa fristrasyon jeneral pèp la, e ke mesye Ariel Henry ki la a, ki pran peyi a an otaj nan men nou, E ke gon sèl gwoup moun li pè nan peyi a la a, se gwoup ki rele Jeantel la, se gwoup ki rele Bsap la ke yo tante fè plizyè enjistis. Men kòm yo gen zam nan men yo, yo pa ka fè yo nenpòt ki bagay nenpòt ki jan. Donk, sitiyasyon sa a fè ke yo trè, yo an difikilte avèk ekip sa a. Brèf. Donk, mennan, Yo fè plizyè tantativ deja, bon paske DG a pat vle pale paske sèt un homme d'Etat gen de bagay li pa vle pale paske mwen menm an ma kalite davo avoka li ok e pami 8 lòt kabinè avoka li kap eseye defann sèt koz noble, juste et morale e ke gen de bagay nou menm nou te di misye te dwe pale deja.
Misye te dwe pale pa egzanp misye fè 2 a 4 reyinyon avèk premye minis lan. Bon, gen de bagay, gen de bagay yo te mande de pwomès endesant ke yo te fè misye. Ah bon? Pa egzanp, absoliman, absoliman, gen de pwomès, gen de, de pwomès endesan. Donk misye n'a pas voulu trahi son peuple, il n'a pas voulu trahi la cause de kanal la, et ke E misye te vle rete nan kan mesye Bessap yo, kòmsi li tounen yo asansè la. Ok. Paske yo tap yo tap fè misye dè pwomès kòmsi de gwo pwomosyon, de gwo pwomosyon wi, de gwo tonton pwomosyon. Ok. Misye pa dakò. Misye pa dakò. Brèf. Donk mennan, de tou sela, donk gouvèneman ki rive nan yon faz kote ke lap avanse vè 7 fevriye, donk fò w konprann kontèks sa tou. e ke sèl gwoup ki la a ki ka mete yo an danje e ki ka mete pouvwa yo a veritableman an danje, se gwoup bsap la ke yo gen fokisyon avè l.
Donk mennan, lastrateji politik se de demoralize bsap la a e poze dè aksyon. Men mennan se byen konte, mal kalkile. Poukwa? 1, Lè ou di, ou di revoke yon direktè jeneral.

L'article 59, donk, bay Konsèy Depans lan pouvwa a, otorite sa a. Ok, bon, la, sa ou rele atik 149 la, se yon ansanm ke li ye. Ok.
Tande byen wi, se yon ansanm, e al gade, al gade sa yo rele le contenu, le contenu.

Sa m rele ansanm nan, sa vle di ke si w pa ka pran youn, ou pa ka pran lòt yo.
Li di pa egzanp, e ke si premye, si prezidan an anpeche, donk nan le ka ki nou konsène le prezidan nè pa anpeche, e ke ou gen yon premye minis ki izipe, ki pran yon pouvwa an otaj.
Donk, de tout fason li te dwe fè eleksyon nan lè 90 jou. Eske l fè eleksyon nan lè 90 jou?
Eske l fè eleksyon nan lè 90 jou? Non bagay pa konsa.
Li pral sou 300 la. Pa gen bagay konsa.
Donk, ou pa bliye ke la konstitisyon e kòm le dwa penal, il e dentèpretasyon strikt. Ou pa ka, ou pa ka pwosede pa analoji. Kòm si pou ap eseye entèprete l, eksetera, eksetera. A, mesye Ariel Henry dwe konnen jodi a, e ke li izipe de yon pouvwa e li gen de limit konstitisyonèl. E ke 1. Li pa ka revoke yon direktè jeneral, li ka toujou tante l wi, sa ki nan konbin avèk li yo, men li pa ka fè l de manyè legal si l jwenn de rezistans, m te kapab di nòmati. Donk mennan, si l tante fè sa, li pral tonbe sou le kou de l'article 21 de la Konstitisyon.
Donk l'article 21 de la Konstitisyon li di ke 1. Donk tout moun ki la pou fè aplike, ki ta la pou fè aplike Konstitisyon an, ki vyole l, li komèt yon krim ke yo rele krim de hot trayizon.
Men mennan, latikl 21 pwen 1, li menm, li bay yon lòt detay. Li di se krim è kondane a travo fòse a pèpètite. A bon?
Absoliman.
Ale vwa latikl 21 pwen 1. Ok.
Men mennan, gon lòt pwoblèm. Kounye la, moun ki avize pral poze m kesyon, pral di m wi men, l enstans konpetant, Pour le crime de haute trahison, c'est la haute cour de justice. Correct. Nous n'avons pas la haute cour de justice. Nou pa gen l, pa gen Sena, pa gen palman.
Ah merci. Donc maintenant, le problème est résolu. Li di non seulement pou moun ki fè yon crime de haute trahison, men gen yon lòt enfraksyon ke yo mete anndan package la ke yo rele abus d'autorité et excès de pouvoir.

Men mennan, an giz de solisyon, an nou ta sipoze ke rimè sa a ta revele vrè. Mentenan, nou prale pa w devan Lakou Siperyè dè Kont e di Kontansye Administratif e nou pral fè valwa ke Mesye Ariel Henry pa gen pouvwa sa, li pa gen atribisyon sa, li pa gen otorite sa. E Lakou konstatera efektivman ke Mesye Ariel Henry na pa sèt otorite. e lakou kas la sèt desizyon e e l ap òdone an konsekans pou ke e yo retabli l dan sè dwa e e privilèj. Osi senp ke sa. Donk donk sa sa vle di ke si si n ap konprann an fèt e ekspoze ke w fè la a e byen antandi donk e gen de gen lòt gen de lòt moun ki fè ki fè l tou e donk sa vle di ke jodi a la a e Jeantel Joseph pa rekonèt tèt li kòm on moun ki revoke. Se li pa t ka rekonèt li legalman paske e kòmsi w ta di tande. Eske ou menm Louko ki nan radyo a kòm jounalis, eske ou ka revoke Jean Pèl? Non, m pa kapab.
Vous n'avez pas cette autorité. Trè byen.
Don Karyè n'a pas non plus cette autorité. Ok, trè byen.
C'est aussi simple que ça. Donk sa di ke la, la, la nou, la nou nan yon bras de fer entre Ariel Henry et Jean Tel Joseph. E si lò fò esplike kòm avoka Jean Tel, nou ka menm atake Ariel an jistis jiskaske misye ka al nan prizon pou haute trahison.

Eksè de pouvwa e abi dotorite. Donk fè sa n t ap gen de vwa nou ka ale men pa fot de youn nou prale devan lòt la. Trè byen, trè byen. Ok. Men Renan, ou di bra de fer se plis ke sa. Se plis ke sa, hein?
Absoliman se plis ke sa. Men je vais vous expliquer poukwa. Mentenan vous avez 25 mil òm. Ok.
Donk la se konfime Bsap se 25 mil òm. P, Se plis ke sa. Se plis ke 25 mil lòm? P, Se plis ke 25 mil. Banm esplike w. Nan le Sidès tout moun konnen l dènyèman la nèg yo soti yo sot fè yon rekritman genyen genyen anviwon 3 mil. Nan le Sid la ya gen anviwon 3 a 4 mil ke y ape rekrite nan la Grandans donk se prèske menm vize a paske sa yo pa konprann